E m eseye yo tou, mwen wè yo bon. Ki fè m di jodi a banm fè yon videyo, paske y ap pase nan lespri m. M di banm fè yon videyo jodi a pou m pale nou de sa ke mwen menm mwen t ap panse. E de sa tou mwen wè ki pa bon tou, ke m wè yo pa bon. M di bon banm pataje l ansanm avèk avèk nou, gen nan nou menm pètèt ki ka pote neglijans sou sa, se pa nou tout, kèk nan nou, e pa nou tout, kèk nan nou. Ok, premyèman, pou ti, se de timoun ke m ap pale. Pou byen di nou, frè m ak sè m yo, pa gen timoun ki pa bon. Tout timoun bon. Tout timoun bon pa gen timoun ki pa bon. Nou konn sak fè sa? Se Bondye k bay pitit. Dyab pa bay pitit, se Bondye k bay pitit. Enben plis ke Bondye li menm se li ki bay pitit. Se li menm ki konn beni zantray moun, se li menm. Pase nou pa konn kòman timoun nan fè fèt. Eske nou konnen? Nou pa konnen. Pliske se Bondye k bay pitit, Bondye son bon bagay, Bondye son Bondye ki santi bon, son Bondye ki gen lòd lakay li, li pa tap janm ba non timoun ki pa bon. Tout timoun bon. Wi, timoun nan kapab gen yon abitid, li kapab gen yon gen yon tanperaman nan li menm, li kapab gen yon bagay ke ou pale avèk li, li pa konpran, li pa li pa tande, wi se timoun li poko konprann. Men nou konnen, Edikasyon timoun nan kòmanse depi nan vant. Depi nan vant li kòmanse. Sa timoun nan wè w ap fè devan l nan, se li menm li pral fè tou. Se bon koze m ba nou, e pa manti non. Ebyen, pou antre nan sa m vle di nou an, Lekòl gen pou l ouvè. Lekòl bral ouvri trè to. Nou pa konn si se si mwa out lekòl ap ouvè akoz de pandemi an, men lekòl gen pou l ouvri kanmenm. Silvouplè moun yo, m ap priye nou an gras, manman yo, papa yo, espesyal plis manman yo m adrese avèk nou. Se pa tout non. M pa di konsèy, konsèy, konsèy m ap pote a, konsèy ke m pote sa. M pa pote l pou nou tout non. Silvouplè m retire chapo ba, m pa pote l pou nou tout. Ou konn sa k fè m pa pote l pou nou tout? Pase pifò nan nou menm konn sa ke m pral pale a. M pote l pou kèk grenn moun pètèt, moun ki ka nan plas mwen, pètèt nan epòk pa mwen mwen menm gen bagay mwen pa t konnen, mwen te aprann de moun E se konsa, mwen wè yo bon pou mwen, si m wè l bon, se konsa m kapab pataje l avèk nou. M konnen gen yon moun kanmenm k ap pral gade videyo a ki pa t konnen sa, ki te ka yon ti jan fè neglijans sou sa. Se sa k fè m fè videyo a. Silvouplè, Na eskize m, mwen pa pote video a pou tout moun, mwen pote l pou kèk nan nou ki gen bezwen, ki ta renmen tande pawòl sa. Lè lekòl la ouvri, gen lekòl ki antre 7 è, pòt yo ouvri oubyen 7 è edmi. Pòt la ouvri. Sitou pou elemantè yo, timoun ki nan laj e kindergarten yo rive avèk five grade. Mezanmi si pòt lekòl la ouvè a setè, setè edmi, yo kòmanse pran timoun, panse setè, setè edmi, nou pa oblije lage timoun nan devan lekòl la avan lè a wi m ka konprann nou pral travay paske mwen menm m te ladan tou wi m konprann sistèm nan fòk nou travay men nou konnen toutotan nou pa mete pitit nou avan travay la. Nap toujou ka lage timoun yo Al lekòl pou yo fè sa yo vle Just lage yo devan lekòl la Oubyen tou kite yo pou yo mache a pye Oubyen kite yo pou yo al nan stop bòs lan pou kont yo Pou yal lekòl Toutotan nou pa mete timoun yo an premye Timoun nou sipoze vini avan leko avan travay Fwaye nou sipoze vini avan travay Paske se fwaye a ke n ap konstwi an, se fwaye a li menm, se timoun n ap leve a, se li menm ki bral komino, ke li menm ki kon kominote a demen. Se li ki kominote a demen. E sitou, m pa bezwen antre nan nou, m pa bezwen antre nan detay, pase sa a, li fè m mal, se vre, sa nou wè k ap pase a. M pa bezwen antre nan detay sa a, men nou, nou tout nou konnen. Men si nou lage timoun yo ap fè sa yo vle, si nou lage timoun yo ap pral lekòl avan lè, nou lage timoun yo ap pral mache nan stò yo avèk lòt zanmi, nou pa konn ki jan de zanmi ke timoun yo pral rankontre. Lè nou lage yo devan lekòl la avan lè a, li pa bon. Silvouplè manman yo, pa lage timoun yo pral lekòl avan lè. Mwen menm m sakrifye vi m anpil pou pitit mwen. M sakrifye vi m anpil pou pitit mwen. Ou konn sa k fè sa? Paske se pitit mwen an. Se li menm ki pral reprezante kominote a demen si Dye ve. Kominote ayisyen an. Pou yo wè, se pa tout nan paran ayisyen ki lage pitit yo nenpòt jan, ki kite yo fè sa yo vle. Poukisa lòt nasyon li menm li li leve timoun li an jan l sipoze leve l, demen si Dye ve, pitit li an se li menm ki bòs pitit pa nou an, pitit li an se li menm ki se avoka pitit nou an, pitit pa pa lòt nasyon li menm se li menm ki se jij pitit nou an, pitit lòt nasyon li menm se li menm ki an tèt pitit pa nou an, pitit pa nou an tou ka fè l tou wi, ou konn sa k fè l pa ka fè l, pase depi kòmansman, depi lè l te nan vant lan, nou te gon travay nou pa t fè, depi nan vant nou gen travay ke nou sipoze fè, vin rive, vin rive avèk kolèj pitit lan li menm, a sa ke l pral aprann nan. Nou pa sipoze lage timoun yo pou kont yo, nou pa sipoze lage yo pou y ap fè sa ke yo vle. M pa di moun vin lapide pitit ou, m pa di moun vin bat pitit ou, men nou sipoze nan vi pitit nou. Nou pral pran travay a 8 è, lekòl la li menm, L ap antre a setè edmi. Si ke distans lan nou wè 30 minit lan p ap sifi, n ap mande pou yo chanje skedyon an pou nou. Pa rapò avèk pitit nou. Si ke yo pa vle, nou chache yon lòt dyòb. Chache yon lòt dyòb, m ka, m pa ka di nou chache moun.